Bonjou bonswa tout moun, depandaman de lè w pral gade videyo sa, nou se Ado Haïti News ki antre lakay ou, nou espere tout moun anfòm, k ap enfòme w 24 sou 24, 7 sou 7. Si w poko abòne avèk chanèl lan, pran 5 segond sèlman, tape Ado. Haïti news gade adwat wap wè subscribe ou abonné apiye sou li retire klòch lan sou pèsonalize mete l sou tout e pa bliye ba nou on like mèsi. Tout ki tap tiye lapolis fas a bandi a lwen nan nèt janm te panse a tout sa paske te gon lodè odè a te anba epi ta pral moute sou kontenè a mwen map prese poum tann li fin moute poum ka kache pa dèyèl men kote ou fin moute nou pandan l pral moute a epi mwen map prese.

Sa di pèp la ap mache dèyè polis yo. Te gen yon seri de polis ki te deja devan nèt. Cha blende a? Wi, pi fò cha yo te devan nèt. Konbyen cha te gen? Mwen te gen 2 nwa, 2 krèm. Konn sa? Plis bakòp yo. E nou menm nou te prèske avèk DDA nou te ye. Avèk lodè kriminèl bay sa yo. Se pèp la te prèske dèyè moun sa yo. Se peyi nou? Map di ou tèt a tè. E lè.

E bon, m asire m bò kote l bon, pito m pa t asire m. Ou se peyi a di. E kounye a la a, mesye, lè yo fè bal sou machin yo menm, e lè n rive nan kafou sa a, menm kafou a menm, menm kafou kote k make ansèy la menm, epi yo fè bal sou machin nan nèt, machin, tout machin rive kanpe yo. Ou se peyi a di. E Dodè te kraze, li tonbe. Sou do m pase m te gentan al kouche plat bò kote kòmandan an epi lè yo fè bal yo epi m tande kòmandan di kèt papa e mwen menm m annik voye je m Koze peyi m m wè bò kot mwen epi m di kèt m rantre epi m lage kò m nan epi m wè deyo a gen dlo m di kèt si bwè bal dlo a pap bon m kouri soti pou m antre nan yon lakou yon lòt bal epi k pase.

Tadeo ou se direktè depatmantal polis nasyonal la kòman ou ye kòman sa ye? Nap kenbe nap kenbe nap kenbe nap salye tout moun ki nan ba atibonit lan ki nan depatman latibonit lan menm nap salye spesyalman moun senmakè kap goumen pou ke demokrasi renyen pou lapè tabli nan peyi de twouza.
Komisè Ader, yè nou antre anndan Savyen, ou ka retrase evènman an pou oditè emisyon Koze Peyi m?
Ok. M fò di yo tavan, byen avan ke nou antre yè, nou te sonde, si w vle, lye a.

Donk nou fè plizyè tantativ, nou te gen lodè, nou te gen blakolodè, nou te gen bouldozè tou pou nou te ale kraze, krabinen kay mafya sa yo kote yo ya deloje. Sèt ansi ke gon afwontman ki mete pye kote ke nou menm avèk nèg yo ap tire kout fizi. Si nou tire kout fizi, malè a e bò kote yo li tonbe paske nou menm nou se de vrè pwofesyonèl.

Yo swiv mwen, se domaj ke gen ladan yo k pran bal nan pye, donk pou m swete yo bon retablisman, paske se 2 moun brav ki te swiv nou yè, se bèl bagay popilasyon avèk lapolis ap fè yon sèl djòb kote ke yo bezwen lapè, yo te swaf lapè. Gen menm moun di yo pèdè 4 tran yo pa janm pile tè sa, yo pa janm depi 4 tran yo pa janm mete pye Savyen, pa janm mete pye Preval, donk sa te fè m plezi anpil nan premye tan. Nou pat gen, nou te nou te pat gen mwayen pou nou te kontinye paske tap fin trè ta e ke misyon pa nou an se te antre kraze donk goumen an te anpeche ke nou antre pase ke fò nou te elimine ban devan an e nèt nèt nèt bon nou pa di men nèt nèt nèt gen ki te frape mòtèlman kòm ou tande e mesye a e ke yo di ke te otman a donk li te nan ban devan an sa vle di ke li touche mòtèlman donk. E se konsa bagay la ye. E ba Latibonit lan sèlman ki frape kounye a. Men tout Latibonit lan nèt pa oblije gen lapèl paske se djòb pa nou mete lapè kote l pase. Kòb, kòman sa te ye? Ou menm ou son pwofesyonèl an matyè de sekirite. Kòman sa te ye? Eske lè nou rive, nou rive sa vye nèt?

E maten an la e sa gen yon dezèdtan depi m te resevwa yon kout fil yon moun ki di m ke mesye Jan Deni yo travèse al batay avèk yo gen 5 la gen 5 nan nèg Jan Deni yo ki sou kabann lopital.
5 nan kiyès ki sou kabann lopital? E nan mesye Jan Deni yo.
Bon sa se bagay pa yo paske nou menm afè sivil la pou nou sivil nou nou pa foure bouch ladan l men sepandan kòm se polis n ap fè si gen opòtinite pou nou mete fren a bagay sa n ap fè l se bagay ki nòmal se lapolis ki gen dwa nèsè pa vre e mete lapè ki gen dwa se yon devwa Li genyen tou e pou l garan sekirite moun, donk li gen obligasyon pou l met lapè nan peyi a.
Se te Ado News Haïti kite lakay ou, rete branche, nan kwaze tou swit pou yon lòt video.